Kisa yon neyobank ye? Donk se prèske menm jan avèk PayPal. PayPal pa vrèman yon neyobank non. Men se yon sit an liy, yon aplikasyon ki ka pèmèt ou genyen lajan nan lòt deviz. Donk pou w fè transfè lajan a yon lòt moun san w pa ale nan yon biwo transfè, san w pa, menm si moun nan pa menm kot avè w, ou ka voye kòb ba li. Donk an gwo Transferwise li

peso pou diferan peyi latino yo tankou Sendomeng, Meksik, Urigwe, Ajantin, Chili e tan lòt peyi ki gen peso, peso pa yo, peso urigweyen, peso ajanten, peso chilyen, peso dominiken eksetera. E pi dola kanadyen pou Kanada. Donk chak peyi gen deviz pa l. Donk Lè w gen yon kont TransferWise, se kòmsi w ka gen aksè menm si w pa Ozetazini, ou ka vin gen yon kont an dola. Ou ka vin gen yon kont an dola nan TransferWise, se kòmsi w gen yon kont an bank Ozetazini. Menm si w an Ayiti, ou Chili, ou Sendomeng, ou Brezil, nenpòt kote w ye a, ou ka gen yon kont an bank Ozetazini. Menm jan tou, ou ka vin gen, e lè n di kont an bank, li pa vrèman yon kont an bank nòmal, men kòmsi w ouvri yon kont an bank an dola Ozetazini, y ap ba w tout adrès, tout enfòmasyon sou kont bank la kòrèkteman pou dola ameriken an, ni pou ewo a tou, menm si w pa nan peyi an Ewop, menm si w ann Amerik, menm si w ann Ayiti, ou si Brezil kote nou konnen gen pifò Ayisyen yo, menm si w pa an Frans, ou pa an Ewop, w ap kab genyen kòm si yon kont an bank an ewo kòm si w te sitiye w nan yon peyi an Ewop. Donk nou konnen ke ou nan biznis an liy, Ou enterese a biznis an liy ou nan kodwonn e ke nou konnen ke nou menm ki nan kodwonn yo la nou konnen ke anpil nan nou gen ti difikilte pou fè pèman etc. E donk ou kwè ke Transferwise la lap itil ou anpil nenpòt tip de biznis an liy ke wap fè ki menm si se dropshipping wap fè e-commerce nenpòt sa li a Amazon FBA MLM marketing de rezo nenpòt sa wap fè a la ou ta sipoze genyen Neobank ou ta sipoze gen kont PayPal ou ta sipoze gen kont Payoneer ou ta sipoze gen kont Transferwise ou ta sipoze plen wallet crypto monnaie, bitcoin, ethereum etc. Donk ou antanke ou nan domèn de teknoloji a, de biznis an liy, ou dwe prepare ou gen tout zouti ki pral pèmèt ou fè sa pi kòrèk. Paske ou konnen lè w nan biznis an liy, ou ka nan tèl peyi e ke a moun ke w ap jere yo, yo pa nan menm peyi avè w. Donk de fason aske Nou konnen sa k ap pase a la nan kesyon de vann gif kòd pou nou menm ki nan koton yo la. Ou konn egzanp mwen menm la m ka oblije si gen yon moun o Brezil ki ke m ap vann yon gif kòd m oblije fè l voye kòb la ba yon moun ki o Brezil ki pou resevwa kòb la pou mwen menm de menm o Chili de menm an Ayiti. Donk si tout moun te gen Transferwise nou pa t ap gen pwoblèm sa.

mete w otòp. Donk PayPal la ki vrèman fè nan dènye paske li menm moun an Ayiti pa pako vrèman pa ka vrèman gen PayPal. Sof si yo itilize yon lòt mwayen, gen lòt nimewo nan lòt peyi. Apre sa la PayUni avèk Transferwise li valab pou moun nan tout kote ke nou ye yo notapman Ayiti, Brezil, Sendomeng, Chili, Canada, Etats Unis, France, tout kote ou ye ou ka gen yon kont transferwise e lap vreman pi fasil poul adapte nou pou nou fè pèman yo kòrèkteman. Donk lè w monte sou sit transferwise www.transferwise.com map kite lyen pam nan nan deskripsyon videyo a yon moun ka klike sou li e ke l tou enskri l kreye kont pal la. Donk wap tonbe sou yon paj konsa oubyen oubyen bon m voye l an fransè Si w gentan klike fransè, pou n ka byen konprann, w ap tonbe sou sit Transferwise la. Donk nou konnen ke nou menm Ayisyen nou plis pale fransè. E e pa tout moun ki pale anglè. Donk, ann ale. Donk lè w monte sou sit la, w ap jwenn li konsa. Yo montre w tout kote. Lè w gen kòb sou Transferwise ou la, ou ka voye l sou plizyè lòt bank. Ou ka menm voye l sou PayPal, ba yon moun, nenpòt fason an. Donk e Transferwise la vrèman li itil anpil. Li vrèman itil anpil pou moun k ap fè biznis. Donk, ou klike sou S'inscrire a, piske ou poko genyen kont. Ou ale nan S'inscrire la, epi w ap tonbe sou yon paj konsa. Depi ou klike sou lyen an, ou tonbe sou yon paj konsa, ou konnen se enskri yo vle enskri. Ou pral enskri, yo di ou Bienvenue dans un monde où l'argent n'a plus de frontières. Donk, egzakteman se sa ke n ap chèche. Se pou nou pa vrèman gen fwontyè nan kesyon de mouvman lajan, sa pou nou fè, voye lajan bay moun, pou moun ka pa antre nan kont nou, bagay, donk pou moun ki poko bagay. Donk avèk Transferwise la, Sa fon ti bagay. Donk, nou wè gen prive, gen antrepriz. Antrepriz se moun ki gen, si w gen yon biznis ki anrejistre kòrèkteman Ozetazini, donk ou pral, non, ou pral ka fè sa. Donk li pa, nou nou pa rekòmande moun al nan plan antrepriz. Yo pral mande yon bann verifikasyon de papye eksetera. Chwazi prive, pèsonèl, pou ou menm pèsonèlman wap ouvri kont, kont Transferwise la la. Epi w la wap mete yon email, se bon email ou, Anote yon email, an nou mete yon email la. W ap mete email biznis ou, email ou dwe gen yon biznis piske w pral fè biznis an liy, ou dwe gen yon email piske se mwayen sa ke ni Codewon, ni lòt bay biznis w ap fè a, ni Transferwise yo pral kominike avè w. Se pa nan telefòn yo pral rele w, se mesaj y ap voye ba ou pa email pou w konn kisa pou w fè. Donk fòk nou trè mete nou tòp pou sa. W ap mete yon email, email sa a ke w konnen Modpas email la byen. E pa modpas ke w pral kreye la pou kont Transferwise la non. Modpas ke w genyen loske w konekte, egzanp telefòn ou ta pèdi oubyen laptop ou kraze ou ka konekte sou nenpòt lòt aparèy ou monte sou Gmail ou mete email la, si se sou Gmail ou te fè l, ou mete email la tèl bagay la commercial gmail pwen kòm pou email pa w la e ke ou mete modpas la epi w konekte sou bwat mesajri email ou a. Donk, de fason aske lòske gen yon mesaj ki yo voye pou ou nan email la, pou jwenn li. Donk, kounya la, ou genyen email ou t kòrèk konsa, ou konnen l pa kè, ou konn modpas li pa kè, kounya la ou fin mete email sa, kounya w ap mete modpas pou TransferWise. Ou ka mete menm modpas ou mete pou email la si w vle, oubyen w kreye yon lòt nouvo modpas la. Donk la, n ap kreye yon lòt nouvo modpas.

e 9 e e lèt sèlman ki mete ban m me ajoute 2 chif pou l ka kòrèk donk wè depi sou premye chif la li gentan kòrèk m ajoute yon dezyèm donk modpas la li kòrèk la donk kounye a peyi de rezidans se peyi kote w ap viv peyi kote w ap viv la la si w se sendomeng w ap viv w ap mete sendomeng si se ayiti w ap mete ayiti si se chili w ap mete chili si se brezil w ap mete brezil nenpòt sa l ye a donk w ap jwenn tout peyi yo nèt w ap jwenn tout peyi yo nèt Tout peyi yo nèt nou wè genyen Bahamas, nenpòt peyi kote nou konnen gen plis ayisyen yo nap jwenn yo, Bolivi, Brezil, nenpòt kote yo la, Chili, nenpòt peyi a nap jwenn yo la, La Dominik, nenpòt peyi kote w kote w ye a la wap jwenn li, Etazini, epi nap chwazi Ayiti nan tèm egzanp sa, map fè yon egzanp kòm se la nap chwazi Ayiti epi w vin chwazi tout bagay ou, tout bagay ou kòrèk epi w fè s enskri w. Byen rapid e trè senpl. Pi rapid epi trè senp pou enskri kòrèkteman. Donk la yo mande yon ti yon ti bagay e an gade sa yo mande la. Yo mande kote ma e kare kote pyeton mache pase yo. Epi nou lanse. Li parèt la. Donk la yo vin ba w paj sa la ki di w konsa ki jan w pral, ki jan w swete itilize Transferwise. Ki jan w swete itilize Transferwise. Èske se pou w voye lajan aletranje? Èske se pou w ka peye aletranje san frè oubyen èske se pou w gen lajan nan diferan tip de deviz? Jan ke m te di a pou w gen lajan nan an ewo, an dola, an plizyè deviz ke nou pral wè talè la. Donk men m ta konseye w kouche tou le twa. Se pa pwoblèm. Kouche tou le twa epi w fè kontinye. Kouche tout letwa yo pou fè kontinye. E pi, ap tann li mache. Donk, li vin ba yon paj kon sa la, vin di w konbyen kòb ou vle transfere. Sa se GBP, sa se liv sterline pou an Angletè, pou an euro. Donk sa a pa okipe paj sa a, pase e n ap close li nan ti kwa sa a. Sa a se yon, ou poko voye ankenn kòb sou li, ou pako ka voye kòb. Donk ou fèk fè enskripsyon. Donk m pa konn poukisa yo toujou mande sa lè moun fin fè enskripsyon. Donk w ap klike sou ti kwa sa la pou w fèmen pati sa. Pati sa se pa enpòtan. Donk nou close li. Epi w vin tonbe sou yon paj konsa la. Donk piske w nouvo, poko gen anyen ki parèt la, donk ou vin tonbe sou yon paj konsa la. Donk lè w fèk tonbe sou paj sa la, premye bagay ou pral genyen pou w fè, ou pral genyen pou w verifye imel ou. Imel kote mete paske y ap voye yon mesaj pou w al verifye imel la. Donk ou prale nan paramètre, premye sa ou pral fè ou prale nan paramètre epi w ap wè kote y ap di w ke imel la poko verifye. Donk mwen menm m pral sou telefòn nan la, m ap tou wè yo di w sa adrès imel sa a li poko verifye, y ap tann pou verifye l. Donk mwen menm m ap tou fè verifye l sou telefòn nan rapid vit la pou nou ka kontinye. Ok rapid vit ok rapid vit mwen fè verifye email la la banm refresh paj la poum wè si yo pap dim ke email la verifye kounya la paske m gentan verifyel sou telefòn nan kòrèkteman donk la yo make ke email la verifye donk lè w fin fè sa la ou fin verifye email ou ki se premye bagay ke w dwe fè kounya w pral wè fò w aktive koneksyon an 2 etap la kote w pral relye l avèk nimewo telefòn ou Donk peyi ke w te mete w ap viv la, egzanp si w se Ayiti w ap mete nimewo telefòn ou an Ayiti paske se li menm chak fwa ke w ap eseye konekte yo pral voye yon sms ba ou. Donk si w vin gen aplikasyon an, aplikasyon Trustpilot la lè w fin kreye tout kont ou fin gen tout bagay ou lè sa se nan aplikasyon an y ap voye yon mesaj ba ou pou w konekte tou. Donk fòk ou fè trè trè atansyon tou lè w ap aktive koneksyon a 2 etap la pou w pa friz kont ou an. Donk fòk ou gen telefòn ou ki nòmal nan peyi kote w ye a. Donk. Epi lè w fin fè sa la w prale nan bay kreye yon pwofil pèsonèl donk se la ke w dwe ale pou al mete enfòmasyon paske wè w te just enskri w potko mete ankenn enfòmasyon ou pral mete non w pral mete prenon w non de famiy ou dat de nesans nimewo telefòn ou donk nou chwazi ayiti la nou wè yo bay yo gentan mete 509 la w ap mete nimewo telefòn ou wè peyi a toujou ayiti donk ou ka chanje peyi an la si Si pa egzanp, donk, peyi ou te gentan chwazi a, depi ou kòmanse nan peyi de rezidans lan, de tout fason m kwè e li menm w ap toujou mete piske nan peyi w ap viv la, epi w ap mete adrès, vil, epi w ap anrejistre. Donk, lè w fin anrejistre tout bagay kòrèkteman, enfòmasyon an ap parèt la, epi, kounye an ou menm, apre sa, ou pral kab fè sa k rele open balans lan, open balans, balans lan se sa ke li ye, se, se deviz yo, ki rele balans lan. Se diferan tip de deviz yo. Donk la nou wè ke yo mande enfòmasyon yo pou kont sa la puiske li poko, m poko met anyen. Se yon kont m te fè konsa konsa pou m te ka montre nou anrejistreman. Kounye a m pral konekte sou kont pa m nan pou nou wè e pou nou wè ki jan pou nou navige sou li menm. Donk ban m fè koneksyon. Fè koneksyon bi rapid. Sou koneksyon byen rapid la. Donk nou wè la yo mande m. Donk la yo di m konsa ke yo voye yon demand pou mwen pou m aplike sou wi nan aplikasyon an. Piske m gen aplikasyon Transferize la sou telefòn mwen. Kounya la m pral aksepte, m ap di wi se mwen menm epi m ap konekte nòmal. Donk, m gentan di wi se mwen menm nan telefòn nan, m ap konekte nòmal puiske se avèk aplikasyon an ke yo, y ap ban m lese pase a. Donk ok, kounye a la m vin tonbe sou paj sa a, m vin tonbe sou paj sa la a, paj sa a li vin montre dènye ti tranzaksyon ke m te fè, yon bagay ke m t ap peye, m te peye pou kèlke lòt moun ankò, ke m te fè 23 out dènye a la. Donk nou wè l vin parèt prèske menm jan. Donk la nou wè balans sa yo, mwen genyen diferan tip de balans. Balans yo vle di deviz, vle di kòb nan lòt nan lòt peyi. Donk m gen dola ameriken ki 1126, m gen euro ki 380, m gen zewo nan dola kanadyen an, m gen dola swis lan, m gen monè chinwa a epi m gen liv stèlin pou Etazini. Donk lè w gade la tout lòt balans ke w pral ka ajoute. Ou pral ka ajoute deviz nan plizyè lòt peyi diferan. An nou gade ki tout deviz ke w ka genyen. Nou wè dola ostralyen, sengapou, bon peyi sa yo nou pa bezwen yo, nou pa gen moun la yo, anpil moun pa la yo. Donk n ap gade fran CFA si gen moun ki ann Afrik. Donk ou wè peso ajanten. Si yon moun ann Ajantin, li ka ajoute peso ajanten an. Donk ou wè, ou ka vin gen peso ajanten an la. Kote ou ka gentan fè yon konvèsyon de dola an peso ajanten pou sou sa w ta vle. Donk ann avanse. Malerezman nou pap jwenn pou Brezil. Men nap jwenn peso chilyen an tou. Nap jwenn peso chilyen an tou. Peso irigweyen, peso chilyen, bagay sa yo. Epi nap wè kòb peruvyen an tou. Donk bon pa genyen pou Brezil. Men moun Brezil yo nap wè kijan ke nou pral ka voye kòb o Brezil sou kont nou nòmalman. Donk, ann ale, ann pase sou sa, ann al regle bagay ki pi enpòtan yo la. Kounye a, ann gade byen rapid ki jan ke w ka ajoute kòb an dola oubyen an ewo sou kont ou. Ann di ke ou ann Ayiti oubyen ou o Chili, o Brezil, o Sendomeng, ann di ke w gen yon kat bank, yon kat bankè nòmalman, yon kat debi, yon debit card, nan peyi kote w ye a. Ou gen yon debit card nan peyi kote w ye a, ou vle swa ou bezwen voye kòb sou kont, sou pati dola la oubyen sou pati euro a e sou transferwise, an chwazi euro a, donk ou vle voye kòb sou pati euro a. Donk an an an gade an n gade byen rapid la nou pral wè kowòdone bankè nou wè la yo make kowòdone bankè sa vle di pou euro avèk dola la kòm sou gon kont bankè nòmal an euro donk yo mete non mèt bank lan non mèt kont lan yo ba w kòd bic oubyen swift la sa se sa w pral mete lòske w pral fè yon viman bankè egzanp si w nan kod wonn ou bezwen fè yon retrè an euro de virman bankè a, se sa yo ou pral mete. Wap gen bezwen IBAN nan avèk kòd swift la. De kòd sa yo wap mete avèk non lòt enfòmasyon epi gen adrès la tou nou wè sa e bèl Beljik ke kont sa e kòm si ke kont sa li ye. Donk e kòm si ou gon kont bank an Beljik nan yon bank an Beljik epi men tout enfòmasyon pou euro a. Pou dola la se de mèm. e yo di a t gen kowòdone bankè a sèlman, donk nou wè yo ba nou kowòdone kòrèkteman pou dola la, yo ba w nimewo tout bagay, nimewo de kont, kòd bank swift bay pou dola la tou, yo ba w number router number a tou, nimewo de routaj la, yo ba w tout lòt nimewo yo, epi yo ba w adrès la tou, nou wè kòmsi se kont an bank a New York, nan yon bank, kont an bank a New York ke li ye. Donk se trè enpòtan la ke w genyen pati dola epi ewo yo, kòm sa w genyen tou kowòdone bankè la ke w ka fè moun voye kòb ba ou dirèkteman. Donk kounya la an n ale gade nou wè ni nan dola la nou wè gen ajoute, gen konvèti epi gen anvwaye dè usd. Non. Donk nou pral eseye fè ajoute a la, an n fè l pou ewo a la. An n di ke w vle voye yon sòm de kòb e sou Trustpilot ou men se an euro ke lap vini. Lap soti egzanp an goud sou kat ou a an goud oubyen an di si ou se o Brezil de de kont bankè ou a o Brezil epi yap voye lap vin monte kòrèkteman. Donk kounya nou pral wè kijan ou ka fè sa. Donk pou euro a nou pral gade. Ki jan ke w ka voye l? Nan ki diferan tip de peyi? Si w genyen yon kont ki gen liv sterling, ki gen euro, ki gen dola ameriken, ou ka voye l dirèkteman de kat ou a dirèkteman. Donk nou wè ke moun Brezil yo, yo menm yo ka fè sa. Donk ou ka chwazi Real Brezil epi w chwazi ke w ap voye anviwon 200 euro epi w fè epi wap fè men yo tou baw konbyen ke lap ye yo tou baw konbyen frè a ap ye tou konbyen real wap bezwen an tou se 1285 konsa e real epi epi ou fè suivan donk lè ou fè suivan yap mande w nimewo CPF ou epi tout bagay ou epi wap kontinye epi wap avanse donk an gwo se yon mwayen ke w ka voye ewo donk map plis konseye nou fèl avèk dola pito donk dola la li menm kijan ke l pral ye. Dola la li menm menm nan, wap just fè ajoute. Ou al ajoute a pou dola la, se sa ke lap pi fasil pou tout moun fè. Donk ou pa bezwen al nan chwazi, ni nan lòt bagay, ni nan reyal Brezil, ni nan bagay ki pral mande ou twòp konplike. Ou ka just chwazi dola la, epi wap di wap voye 200 dola. 200 dola, epi ou fè suivan. Ou fè suivan. Sa vle di kont ou, kont dola ou a a zewo epi ou di wap voye 200 dola. Donk, la yo tou di ou, si se yon prelèvman de bank Etazini dirèkteman l ap ye, nou wè ke se zewo vigil swasann, se 70 santim ke l ap ye, donk, e wap just bezwen 200 pwen 200 pwen 70 dola ameriken men la ou konnen ou pa ozetazini nap diw son moun ki andeyò dezetazini donk wap chwazi kat debi a e pa kat de kredi kat debi paske diferans ki gen ant debit card avèk credit card credit card se yon kredi ke w genyen sa vle di ou gen yon kat ou gen yon nonb de petèt yo ka baw yon nonb de 200 oubyen yon 3000 dola kredi sou li donk ou ka achte kredi apresa chak mwa wap peye kat la Konprann? W ap peye kat la yon nonb de tan, yon nonb de tan, se oswa 200 oubyen 3, 300 dola chak mwa, jiskaske w fin peye tout kredi ke w te gen sou kat la. Debit kat la, se kòmsi w gen, ou gen, si w gen yon kat debit kat, se kòmsi kont bank ou an dirèkteman, si w gen 3000 dola sou kont bank sa, donk lè w achte avèk debit kat sa la, si w achte pou 200 dola, si w itilize 200 dola, 200 dola w ap sòti nan 3000 dola w la dirèkteman nan kont bank ou an. Se kòmsi ou te fè yon retrè labank e ke ou pran 200 dola sa, ou al itilize l kòrèkteman. Donk, debit card la, pou debit card se 2 pwen 34 dola l ap ye, se si w Ozetazini. Si ou pa Ozetazini, depi ou fè l, taks la ap vin plis, y ap vin di w lè w kòmanse mete nimewo kat ou a, e y ap vin wè ke swa Visa oubyen Mastercard nimewo kat ou a, donk y ap vin wè ke li pa Ozetazini, y ap di w bon, yo wè l pa Ozetazini, taks la pi wo. Taks la ka vin anviwon nan 5 oubyen 10 dola konsa, sa pral depan. Donk, an gwo se konsa ke ke li ye m pap kontinye fè l e m pap kontinye fè l se yon egzanp se konsa loske w fin fè sa epi y ap voye nonb kòb la an dola w ap y ap l ap retire sou kat bank ou an nòmal epi l ap vini si w te ajoute 200 dola w ap vin gen 200 dola nan kont dola w la. Donk se konsa ke w mete kòb sou kont Transferwise ou a, epi de kòb sa etan, ou ka voye kòb la bay nenpòt moun. Ou ka egzanp ou te voye, an n di w ou te voye 1000 dola la, ou ka voye kòb la bay nenpòt moun ki gen Transferwise, ou ka ale nan anvwaye des usd epi nenpòt moun, ou chwazi konbyen w ap voye, ou chwazi konbyen w ap voye epi epi w ap mete enfòmasyon moun nan kòrèkteman epi w voye l ba li. Donk la a, nou yon ti e la nou wè nan nan anvwaye a la nou wè yo manko menm deviz pou menm deviz la bon ann mete 100 dola poun ka wèl senp donk menm deviz la lèl nan menm deviz la se la t pral enpòtan nan menm deviz la ou ka e dola wap voye bay yon moun ki gon kont an dola. Donk moun nan ka ale Ozetazini oubyen l nan li gen transfer wise. Sitou si moun nan gen transfer wise paske se a la seconde ke l ap fèt pou pi fasil. Donk w ap just fè kontinye epi l pral ba w chwazi bay ki moun ke w ap voye l. Men se kont an dola. Donk nou wè bon Karatbar yo konnen m te konn fè pèman peye package avèk li transfere as dirèkteman a ka ba pa viman bankè a nou wè li menm ki pa ki parèt an premye la donk ou ka mete swa ba ou menm si w te gentan anrejistre kont ou oubyen ou ka mete yon lòt moun oubyen si se yon antrepriz li ye si se yon biznis ke w ap peye dirèkteman ou prale nan antrepriz ou asosyasyon epi w ap mete enfòmasyon biznis lan ap voye ba ou kòrèkteman donk si w ap chwazi yon lòt moun li pral ba w pou w mete enfòmasyon moun nan nan ki peyi email la facultatif w ap mete non moun nan nan ki peyi moun nan ye. vil moun nan la et cetera et puis wap mete nan sa vle di ou ta sipoze sa yo la se e adrès kont bank moun nan e transferwise moun nan ke wap mete la si moun nan gen transferwise tout bagay sa yo nimewo woutaj la nimewo de kont la sa kem di yo ki tip de kont li ye et cetera sa e tout bagay sa yo ke wap just bezwen e pou metel e pou fè transfè a nòmalman. Donk, ann fè yon ti bak pou n ka ale pi rapid. Ann soti sou pati sa a. Kounye a la, nou pral wè dènye ti bagay pou wè ki jan ou pral ajoute nimewo kont ou. Ann di ke ou genyen, ou te, ou nan Cold One, ou fè retrè an virman bankè ou ke ou vin genyen 380 euro sa a. Oubyen ou konvèti l an dola, ou genyen mil konbyen dola sa a. Ann di ou bezwen voye l bay tèt ou. Donk, ou bezwen voye l bay bay tèt ou, sa vle di nan peyi ke w viv, ou bezwen voye l sou kont an bank ou Ayiti, sou kont an bank ou Chili oubyen nenpòt kote li ye a la. Donk, ou prale la nan benefisyè pou m ajoute nimewo kont bank kont bank pa w la nan peyi kote w ye a sou Transferize kòrèkteman. Donk, la ou wè Add your bank account, dayè la ou pral ajoute kont bank ou an. Donk, ou klike sou li, kounye a la l pral mande w ki deviz ke kont bank ou an ye. Si w se yon an, si w se yon moun ki Ann di son moun ki ap viv o Brezil. Ou son moun k ap viv o Brezil. Kounye la, ou fin chwazi kont bank ou an di l se yon reyal brezilyen ke li ye. Donk w ap mete non ou, w ap mete non bank lan, w ap chwazi, w ap wè tout bank yo la nèt, w ap wè tout bank ki genyen o Brezil yo la nèt nan, n ap gade, donk nou kwè Caixa a li menm ki pi popilè an, n eseye pran Caixa a pou n wè. Donk lè w ap mete Kòd ajans lan, se nou menm k ap konnen ki bò li ye nan kat nou an, nan bagay nou, bon m pa konnen, nan kat bank nou an, n ap wè nimewo kont Achiv de Sekirite, nou menm k ap konnen sa sa ye tou, n ap wè ki kont li ye, se kont kouran oubyen se Coliente oubyen lòt lòt lòt tip la, epi w ap mete nimewo telefòn ou epi w ap mete nimewo imatrikilasyon fiskal ou ki se CPF ou Brezil epi w fè konfime. Donk lè sa la w ap kab genyen kont bank ou ki anrejistre sou Transferwise pou voye kòb dirèkteman de Transferwise a kont bank ou lokal kote ou ye nan peyi a. Donk, nan peyi kote w ap viv la. An di ke se o, si se o, si se an Ayiti, si se an Ayiti w ap chwazi us dola. W ap gen yon kont bank an dola an Ayiti. W ap gen yon kont bank an dola an Ayiti, ou chwazi us dola, epi la yo mete ki peyi kont lan ye. Donk w ap fin mete non epi w ap mete ki peyi a, w ap chwazi peyi a. Donk nenpòt kote ou ye tou, ou ka Chili, ou ka Brezil, depi ou gen yon kont an dola, ou gen yon kont bank ou te ouvè an dola ameriken li ye, se pa

Konprann non. Kòd kòd swift la wap chèchel sou Google e si se si se soje bank oubyen si nenpòt bank ke li ye a donk donk e wap wap wap wap chwazil wap gadel sou sou Google oubyen w al lom nan bank wan dirèkteman si se soje bank ou Uni bank wap jwenn kòd swift la epi yo diw lap pran tax la ap vin pi pi pi plis kòb e lap vin anpe 3 dolar 20 epi lap pran plis jou ke nòmalman donk sa va enpòtan donk apresa wap mete kòd swift bank ou an kote ou ye an Ayiti a epi wap mete nimewo de kont lan tou, sa yo enfòmasyon yo sipoze konnen yo de kont ou an, epi wap anrejistre kont ou an nòmalman de fason aske lè w fè retrè swa nan Codewon ou oubyen ou gen yon lòt mwayen yon moun peye w sou Transferwise pou ka voye kòb la sou bank lokal ou kòrèkteman jan ke m konnen nou renmen mande l la. Donk, si w, an n pran yon dènye egzanp, an n di ke w ni Sendomeng tou egzanp m kwè sou sou sou se yon kont an dola pou w ta genyen lojikman paske m pa kwè genyen peso dominiken an. Mpa kwè gen peso dominiken an la malerezman se yon kont an dola ou ta genyen mwè peso kolonbyen bon mpa wè peso dominiken an la mpa konnen sim pa pran tanm byen gade bon antouka mpa wèl peso irigoyen fran cfa donk egzanp kounya la sou se o chili eske gen gen peso chilyen an donk an di ke wap mete kont kont bank ou chili a la wap mete non epi wap mete bank lan But ko gen kont ou an nan chili an si se eta ou entènasyonal bank ki popilè la m kwè e bank estado wap chwazi bank estado a epi wap mete nimewo kont bank lan nimewo kont bank lan ou si nimewo kont ou ou sipoze konnenl nimewo wout ou ou sipoze konnenl tou ki tip de kont li ye si se kont kouran corliente a si se aoro a oubyen si se vista m kwè n ta wout la m kwè e vista l ye. ke li menm kwè nou pi fò konnen, genyen epi genyen nimewo telefòn moun nan ki se ke nimewo telefòn ou ke w ap mete epi lè w fin fè sa la ou anrejistre kont la. Donk w ap genyen swa swa pa Chili a swa pa Ayiti a nenpòt kote ou ye a Brezil la epi w ap genyen l la. Donk de se fèt kounye a la lòske w genyen dola oubyen euro, nenpòt la, l valab pou tou de, kounye an lè w vle voye l sou kont ou, ou gen 1126 la, lè w vle voye anviwon 200 sou kont ou, w ale nan anvwaye des usd e ke ou chwazi, an di w ap voye 200 dola ankò, kounye an la, ou pa p chwazi menm deviz la non, w ap klike sou entènasyonal la. Kounye an la, li vin ba ou, li vin ba ou e nan ki peyi e ke ou pral voye l. Donk la li tou bay li an chip. Donk donk e pa 1000 dola. Ann eseye ann mete 200. Ay ann eseye mete 200. Donk la li vin ba ou 200 dola ke ou pral voye an peso. Ben sou kont bank ou. Dak ou al chwazi entènasyonal ou pa chwazi menm deviz. Menm deviz la se dola sou kont dola. Entènasyonal la se dola ou nan 1126 dola ou ke w genyen an, pa egzanp, w ap voye 200 ale alentènasyonal. Sa vle di w ap voye 200 sou kont bank ou Chili kote gen tan anrejistre a. Donk, ou mete, donk l ap vini 145, 146, jan m wè a, gen 10 dola frè ki prale. Sa vle di si w ta vle moun nan jwenn prèske 11 dola frè, si w ta vle moun nan jwenn anviwon 200 dola ou an, si w ta vle jwenn anviwon 200 dola ou an, ou ta, ou gen lè w ap mete 211, donk yon bagay konsa. e pou moun nan ta jwenn 200, bon l prèske 200, 199, donk l ap vini 154 mil konsa m kwè ke moun nan ap jwenn, suivan jan m kwè m wè yo mete to a, 154 mil konsa, epi yo di w l ap rive le 9 septanm, donk jodi a 7, l ap rive 9 septanm. Donk se enteresan, sa se pou. Sa se pou chili. Ann gade nan ki lòt ankò yo ka voye l. Sa se se pou te chili. Donk ou wè genyen tout gen si se an Ajantin ke ke w ye ou ka chwazi ajant Ajantin nan pito. Donk yo di w l ap rive anviwon 15 e 15 mil 300 konbyen peso Ajantin. Jan m wè l ye a la. Donk nou wè frè pa Ajantin nan pi ba ke pa chili a. Pa chili a te nenpòt Onz dola pa ajantin nan nwè e 4 dola ke li ye. Frè pa ajantin nan pi pi ba, ann gade pou reyal brezil la, pou moun ki o brezil, donk reyal brezil pou moun ki o brezil, donk la nou wèl vrèman enteresan, donk nou wè ke frè o brezil la li pi ba a toujou, donk donk nou wè nou wè yo di se mil konbyen reyal ke moun nan ap jwenn konsa, mil konbyen reyal ke moun nan ap jwenn konsa. Donk yo di yon pòs e si w ap voye plis ke ekivalan de 10.000 reyal e plis ke ekivalan plis ke 10.000 dola ameriken, si w ap voye plis ke 10.000 dola ameriken o Brezil, y ap mande w lòt enfòmasyon, eksetera. Donk an gwo se konsa ke li ye. epi apre sa wap fè kontinye epi ou pral chwazi kont benefisyè ou a kont ou te mete nan lèm kote m te montre nou benefisyè la kont bank ou an lè w tap chwazi nan ki peyi ke kont ou an ye si se o brezil si se ayiti ou tap chwazi nan dola la si se chili ou chwazi kont ou epi ou mete bank ou an nòmalman pou lòske ou gen kòb sou transferwise ou pou voye l nòmalman nan peyi kote ou ye a pou pwoblèm sa ke nou genyen nou konn ap rankontre a nan bay difikilte sa yo pou li fon ti rezon. Donk transferaz ou fèt, se ou menm ki pral gen pou bouje ladan, pou byen fè tout sa ke m di yo la, paske mwen montre pratikman tout pwen kle yo, kijan ke w voye kòb, se nan ajoute, kijan ke w voye kòb sou li, sa vle di lè w kreye l, l ap vin a zewo konsa la, donk se nan ajoute, la vin ajoute zero menm jan avèk dola kanadyen an, donk nou wè menm sa e kòb gentan gen, donk ann pran egzanp kòb dola kanadyen, se konsa ke dola ameriken ap ye tou, wap just ale nan ajoute, epi li pral baw kote pou voye, pou chwazi pa kat bankè an jan kem te montrew la pou ajoute kòb sou li menm, donk wap chwazi pou pou ajoute kòb sou li, pou voye kòb nòmal sou li menm, lèw vin gen kantite de kòb sou li prèske menm jan sa, m gen mil konbyen dola ameriken, twa san konbyen euro a, donk vin gen kantite kòb sou li, Ou ka voye kòb sa ba yon lòt moun, ou ka fè yon pèman ba yon lòt moun. Egzanp, ou achte yon gift card ba yon nan men yon moun, ou just ale nan dola w la, epi ou fè ajoute dola, epi ou retire kòb la sou kat ou, ou mete kat la ou fè l pa debit card, ou voye l, li monte sou kont transferwise ou, epi ou voye kòb la ba moun nan sou transferwise ou, oubyen ou voye kòb la ban mwen pa transferwise, ou achte gift card ou. Konsa tou, ou ka touche konsa tou, moun nan ka peye ou konsa, epi kounye a la m montre nou kijan ke w ka retire kòb la tou pou voye l sou kont bank ou. pa w nan peyi kote w ap viv la, si w andeyò de nenpòt kote ke w ye a, pou voye l sou kont bank ou, li pran ti tan pou l vini epi w kòrèk. Donk, an gwo, lè w fè pèman de transferaz an transferaz, si w gen yon kont transferaz ou voye l ban mwen, se a la segond li ye. Se a la segond li ye, li p ap menm pran anpil tan pou voye yon kòb sou transferaz mwen pou m jwenn li. Men lè e lòt bank li ka pran 5 èdtan, 8 èdtan oubyen 11 jou menm oubyen 2 jou sa pral depan si sou fèl nan vandredi lap vini jis nan lendi donk lè w fèl de sou lòt bank ki pa transferwise donk an gwo se la ke nap kanpe pou videyo sa ke n fon ti montre w lè grand liy avèk transferwise ki vrèman enpòtan donk e mèsi a tout moun ki tap swiv videyo a bay bay a la pwochèn pou yon lòt stil de videyo konsa pou nou ka aprann plis de kijan pou nou jere biznis nou e fè kòb sou entènèt avèk telefòn nou avèk sa t rele entènèt tout aplikasyon sitou kodwonn ki se biznis moman an tout moun ki nan kodwonn kenbe fèm pa moli nap vanse pou pi devan bay bay a la pwochèn.